Hey kòman nou ye mwen espè nou byen jodi a mwen kontan retrouve nou nan yon nouvo videyo nan videyo jodi a nou pral pale yon ti kras de moun ki ap montre tout vi prive yo nan rezo sosyo ya se yon videyo mwen anvi fè pou nou sa fè kèk tan depi lè mwen te fè sijè mwen te pale yon ti kras de moun ki ap montre pitit yo nan rezo sosyo gen moun ki di m pa gen pwoblèm yon moun montre pitit li nan rezo sosyo Men m gen pwoblèm lè moun montre tout vi yo nan rezo sosyo. So, nou pral pale de sa jodi an, nou pral gade sijè sa. E pi, pa bliye, abone nan chèn nan si w pa w te janm fè sa. E pi, kite opinyon w anba, opinyon w trèz enpòtan pou mwen. Mwen renmen tande opinyon nou, mwen renmen gade tout sa nou di, sa fè m anpil plezi pou m wè ki sa nou panse de sijè ke m ap debat yo. Se yon bagay ki ap fè aktyalite anpil depi lè rezo sosyo parèt, eske nou montre twòp, eske nou montre twò piti, eske nou ta dwe montre tèl bagay, eske nou pa ta dwe montre tèl bagay. Men an fen de kont, chak moun montre sa yo anvi, il en est de même pou moun k ap montre pitit yo, tout moun montre sa ki fè yo plezi, sa ki pa deranje yo. Men, gen bagay ki konsidere kòm twòp nan rezo sosyo. Twòp pou ou, twòp pou mwen, twòp pou kiyès? Paske sa k twòp pou mwen pa oblije twòp pou ou. Pa egzanp, mwen menm montre pitit mwen nan rezo sosyo, sa t ap konsidere kòm mwen montre twòp, sa t ap konsidere ke mwen montre twòp vi prive m. Men pa kont, si m fè yon fòs pou m di jodi a e anivèsè maryaj mwen, se pa twò. Men si m fè yon pòs m di se anivèsè pitit mwen, m twouve l mal plase paske m pa montre pitit mwen. Donk ki sa k konsidere twòp pou ou, ki sa k konsidere twòp pou yon lòt, se gwo deba, se le gran deba jodi a. M panse ke nan rezo sosyo chak moun montre sa yo anvi montre, sa ki fè yo di byen. E byen ke gen de bagay ki etikman konsidere kom two, pa egzanp, si m sot fon bagay avèk mari m la, m pa oblije montre di m sot fè tel bagay a mari m. Si m nan diskisyon avèk mari m, m pa oblije vin di m nan diskisyon avèk mari m, moun pa bezwen konnen sa, paske sa fè pati de vi prive m. Men tou si m vle moun konnen pou swa yon konsèy nan yon forom dèd antre fam, se pa tro. Donk, an fèt, son dilèm, son pwoblèm pou nou konsidere sa tro a sa ki pa tro, se yon gwo pwoblèm. E lòt bagay ke moun yo konsidere tro, pa egzap a mwen, yo toujou di m, ou pataje tro bagay paske ou montre men ki kay ou achte, konbyen kay ou genyen, sa se tro. Pou mwen se pa two paske mwen gen yon chèn kote ke mwen pale de finans, mwen pale de ekonomi, mwen pale de minimalism, mwen pale de projè, mwen pale de finans, mwen pale de sakrifis pou rive yon bagay nan lavi. Donk si mwen pale de bagay sa yo e pi mwen pa janm posede anyen, moun yo ap pral di tout sa mwen ap montre yo an. Pa vre, paske pou ki sa mwen menm pa janm mwen realize anyen. Mwen sonje gen moun ki fenk dekouvri mwen ki toujou di, a wap pale de biznis konsa, konbyen biznis ou gen deja? Ki wap pale de... Achte kay, konbe kay ou genyen deja, sa se moun ki pa konnen, gen moun ki konn menm di, emm, jan m wè figi w ye la, w pa sanble moun ki ka posede anyen, jan m wè w la w posede, m toujou ri, paske m di jisteman, e, chèn mwen ki rele enfliyans lan, se de sa nou pale, donk, e, se jan de bagay sa yo ke moun konsidere twòp pa rapò a mwen menm, men ki jis yon strateji nan biznis mwen, paske jisteman, je dwa montre se choz. Yo pa deranjem an swa, e pa kòmsi ma fèl pa obligasyon, se pa de tout ke jèm. Mwen renmen montre e progrè mwen, mwen renmen sa, mwen pa fè pati de moun ki panse sil montre progrèl moun ap al touyel moun ap manjel, non je ne suis pas comme ça. Mwen kwè nan montre progrèm poum kapab ankouraje lòt jèn kap ap fè progrè e puiske se esans chèn mwen, chèn mwen an ki rele enfliyans lan se de sa yo mwen pale. de kòman pou pwogrese nan lavi an, kòman pou reyalize sèten chòz, donk si m pa gen anyen m reyalize, se, se, on è dakò ke m pa ka pale de yon tèm ke m pa reyalize anyen ladan l. Donk se youn nan bagay yo konsidere ke m montre twòp. Lè ke w ap travay nan rezo sosyo, gen anpil bagay ou dwe montre pou w kapab fè. moun konekte avèk ou pou moun nan kapab santi li fè pati de ou menm. Yon moun ki pa travay nan rezo sosyo gen dwa chwazi l di l pap montre anyen de li, li pap pale anyen de li, se tout afè nòmal paske ou pap fè lajan avèk rezo sosyo, se pa de sa ou viv. Men yon moun ki ap fè lajan avèk rezo sosyo, yon moun ki ap viv de rezo sosyo, ou pa ka yon fantom nan rezo sosyo si ou gen yon mak pèsonèl tankou mwen menm. Mak pèsonèl, sètadi. E se ou ki tèt biznis lan, se ou ki imaj biznis lan, ou pa kon fantom nan zye publik lan. M pa di pou yon kat ouvè, tou byen yon liv ouvè, men ou pa kon fantom, paske publik lan bezwen konnen ki es ki dèyè sa, ki es kap ankouraje yo, ki es kap akonpanye yo. Si tu ne pèsòn, yo pap konekte ansanm avèk ou. Donk le pi souvan moun ki di ou monte twòp nan rezo sosyo, se moun ki pa konnen koman rezo sosyo management fèt, se moun ki pa konnen koman marketing de rezo sosyo fonksyone, e se moun ki pa gen yon mak pèsonèl ke yo vle swanye. M ta renmen fè yon videyo pou nou pou m pale nou kijan pou swanye mak pèsonèl ou nan rezo sosyo menm lè ke ou pa yon influencer, menm lè ou pa gen yon biznis paske nou tout an swa se yon mak pèsonèl. Imaj nou pwojte an se sa moun ap konnen de nou. M ap fè yon videyo konsa pou nou, m pral pale nou de sa. Donk menm lè ou pa yon influencer nan rezo sosyo, mak pèsonèl lan ou dwe swanye li, ou dwe. Pwoteje li, ou dwe travay li. Pa jis di m pap poste anyen nan rezo sosyo epi tu n'es personne. Non, ou kapab moun ou ye an nan vrè vi an, ou montre l nan rezo sosyo, men ou montre sa w vle montre. La kounye a si yon moun gen yon diskisyon avèk mari l, li soti pale de sa nan rezo sosyo, eske se two? Sa pe èt two, sa pe ne èt. Notre pas trop. Si moun nan se de sal viv, se de zen nan rezo sosyo, se alimante e diskisyon li gen avèk moun, pale de sa, donk se pa trop, se travay li, se de sal viv. Men si moun nan son moun ki pa pale de anyen nan rezo sosyo, ki jis yon tyers person epi ki komanse ap pale me zen li gen avèk mari li, fè de diskisyon avèk mari li nan rezo sosyo, la je peux te dire que c'est trop, paske Moun yo pa bezwen konnen kyès ou ye an swa paske ou pa yon figure publique, yo pap swiv ou pou sa. Se de zanmi kap swiv ou, se pa yon biznis ou genyen ki baze sou diskisyon. Egzanp senp, yon telereyalite, nou wè Florence jwe nan yon telereyalite, donk blòf di fè di nan tou. Moun sa yo gen dwa montre tout diskisyon yo gen ak mari yo, yo kreye de diskisyon ou byen de fo zistwa. E konsa telereyalite ye, menm lè nou fanatik tou lè de, se sa li ye. Yo kreye des istwa pou yo kapab fè moun konnen yo gen pwoblèm antre yo e pwoblèm avèk mari yo. Yo met lwil sou dife an pou fè l limen plis. E paske se de sa yo viv. Donk eske yo montre two? Yo pa montre two. Yo montre sa yo abitye montre. A se sa. Se sa m te anvi pataje avèk nou. Donk banm ide nou. Kisa n panse? Koman nou wè le choz sou kesyon sa w pataje, sa w pa dwe pataje nan rezo sosyo? M espere n te renmen videyo sa. Mwen pale twòp. Mwen voye gwo bizou pou nou. N ap ankò nan lòt videyo. Bye! Hasta luego!